Pè gras Bondye avèk ou ke tout fanatik nou yo tout zanmi nou yo nou te fè yon bon ti tan ke ou pat tande nou donk nou retounen ankò jodi a kote ke nou pral pataje la pawòl de Dye avèk ou e la pawòl de Dye ki se yon nouriti E pou nanm ou. Donk nou salye ou nan non Senyè Jezi. E tout sipòtè nou yo. Ou menm ki poko souskrab, nou mande ou ou ka retire li klike ti klòch la epi retire li sou e sou pèsonalize epi mete li sou all all la e a 2 zèl. de zèl ok e lè ou fè sa epi tanpri rann nou yon sèvis e kite yon kòmantè pou nou epi ale sou gwo pous la wè make lap make like epi ban nou yon like ban nou di nou konnen e kisa e ansèyman sa li kapab ede ou. Kòman nou kapab reajiste ansèyman sa yo? Donk, si ansèyman an li ede w, fè nou konnen, ou konprann, fè nou konnen, epi konsa pou nou kapab reyèlman enterese avèk travay sa. Donk, nou ap mande ou rann nou yon sèvis pou subscribe. Lè ou subscribe, retire li sou Pèsonalize, mete li sou all oubyen tout ok sa depan de lang e langaj ke ou pale a donk jodi a nou pral pataje yon kestyon avèk ou eske yon moun sove kapab pèdi eske yon moun sove kapab pèdi. E genyen twa kalite moun anndan legliz. Ou jwenn twa kalite moun anndan legliz. Ou jwenn gen youn ki pou premye gwoup la, li pa fè esperyans avèk sa yo rele fèt de nouvo a. Fèt de nouvo a. Sa vle di ke anyen pa enterese li de Bondye. Donk, li vin legliz se vre, men li pa genyen yon bi. Li pa genyen yon objektif. Li pa genyen sa ou ta rele pou di konsa ke ki objektif li. Lè l vin legliz, ki sa ke li genyen? Ki bi li? Li pa gen sa. Paske li pa janm chèche konnen kisa ki genyen nan Bondye. Tankou ou t ap gade pou wè nan 1 Korentyen chapitre 2 le vèsè 14, li pale de lòm natirèl. Lòm natirèl. Lòm natirèl sa a, se tankou yon timoun ki chita anndan legliz. Men li pap regle anyen. Lòm natirèl se moun sa ki tankou yon ti bebe ke li ye. Li pa gen rapò avèk oken pawòl Bondye ditou. Ou wè? Li pa gen pawòl Bondye nan li menm. Donk lòm natirèl sa, menm si li ou ta wè ke li byen zele nan pawòl Bondye, li pa janm rate yon sèvis, men li pa gen oken kote ke li prale. Paske li poko fè esperyans nan aksepte Jezi Kris kòm sovè pèsonèl li. Donk dezyèm kategori moun sa, Se lòm chanèl, ke Pòl rele yo timoun nan Kris. Donk, w ap konsidere pou w wè ke lòm chanèl la, li prèske menm jan, li prèske gen menm konpòtman avèk lòm natirèl. Li prèske gen menm konpòtman avèk lòm natirèl. nan konpòtman li, li ka fè jalou se vre, li ka wè kote ke yon lòt moun ap pèfòme byen, ou ka konprann, epi li kapab wè tou kòman li jalou de pèfòmans de yon lòt moun. Nan 1 Korentyen chapitre 3, li di. la montre nou an detay kretyen chanèl la sa nou remake kretyen chanèl la ap sove men li pap genyen rekonpans kretyen chanèl la li ap sove men li pap genyen rekonpans donk nan pa genyen rekonpans sa. Donk, e, lòske li tande lapawòl de Dye, li touche pa pawòl la, li kriye, se vre, men, apre sa, li retounen ankò nan menm, e, sitiyasyon an. Wè, li retounen ankò nan menm sitiyasyon an. Nan menm sa ke li e li te kriye pandan ke li te tonbe ladann nan, ebyen li retounen nan menm fè menm bagay la ankò. Donk kretyen chanèl la, li se yon moun e li ap sove paske tout zèv li yo, yo brile. Li pa gen zèv ankò. Wè li pa genyen zèv ankò. Donk se pou rezon sa ki fè ke kretyen chanèl la li ap sove men li pap genyen zèv, li pa gen anyen pou l pote bay Bondye, li pa gen anyen pou l pote bay Jezi Kris paske tout zèv li yo, yo tout yo brile. Twazyèm. Kategori, Se kretyen ki kite Sentespri a gouvène yo. E se konsa yo genyen laviktwa sou peche. Yo gen laviktwa sou peche, lemonn, lachè. Ni kretyen espirityèl la, ni kretyen chanèl la fè yon fè fèt yon dezyèm fwa. Epi sa ki konsekan se vre se vrè kwayan yo ye. Sa ki enpòtan se vrè kwayan ke yo ye. Donk kounye a nou pral rantre nan kesyon an. Èske yon moun sove kapab pèdi? M ta renmen pataje pawòl sa yo avèk ou. Annou gade nan Lik chapitre 15, Lik chapitre 15. Le vèsè 19, kote ke li bay yon parabòl de de yon paran, yon papa ki genyen de pitit gason. Premye, premye a, li ap travay nan chan an, dezyèm nan. ki se pitit Papa a, ebyen li rive nan yon moman kote ke li mande Papa a pou l separe byen pa li. Lè l fin pran byen yo, li pati, epi li ale li al gaspiye yo. Donk kounyeya, Papa a li menm, nan rezolisyon ni, li wè ke pitit sa a se yon pitit ki pèdi. Li di pitit la pèdi. Donk, li kite de bwa li louvri, l ap retann kilè pitit sa a pou l retounen lakay papa li. Tande byen sa m ap di w la. Nan Nou pap li tout listwa men nan Luc chapitre 15 le vèsè 19 pitit la lèl fin depanse tout lajan ke li te genyen kounyea li te gen anpil zanmi e vwalaleka tout zanmi yo ale kitel. Zanmi yo pa pa fè ka de li menm ankò paske l pa gen lajan. Donk kounye a e pitit sa li rezolu li fè yon rezolisyon li di sèvitè lakay papa mwen yo viv byen yo alèz. Sa ki dwòl la, lè l ret, lè l al pati, li pa gen lajan ankò, l al travay nan yon chan, yo ba li pou li okipe kochon, menm otorizasyon yo pa ba li pou l manje, manje kochon an. Waww sa fò Kounyea li menm si si nou ta pran vèsè 18 la nan Luc chapitre 15 le vèsè 18 map leve mwen mwen pral tounen jwenn papam map di li papa mwen peche kont Bondye, mwen peche kont ou tou. Kounyeya, ki sa jenòm sa a fè? Li rantre nan li menm, li rantre nan konsyans li, jije li. Se sa k fè ke m ap di ou sa an pasan, si konsyans ou pa jije ou, Pa gen anyen ankò ki kapab jije ou. Donk, ou bezwen pran konsyans de eta ou pou ou kapab fè yon kretyen tout bon vre. Ou bezwen pran konsyans. Si konsyans ou pa ka jije ou, ebyen, ou s on moun ki fini. Kounye a, gade nan vèsè 19 la, ki sa li di, Mwen pa merite. Pou w konsidere m pou pitit ou ankò. Gade m tankou youn nan moun k ap travay avèk ou yo. Ha! Li fè yon bon rezolisyon. Nan rezolisyon ke l fè a, li di ke, Pa konsidere m ankò kòm pitit ou. Men konsidere mwen kòm travayè k ap travay lakay ou. Donk, kounye a, papa a li menm, ki te anvi pitit la retounen, gade nan vèsè 24 la, li di, Paske pitit gason m sa a te mouri, wè, pitit gason m sa a te mouri. Li te konsidere Pitit Gason an se mouri ke Li te mouri, men Li tounen vivan ankò. Li tounen vivan ankò. Li te pèdi, kounyeya mwen jwenn Li. A, m pa kwè. Se nenpòt papa non kap di pawòl sa. Il est vrai que se yon parabole ke li ye, men parabòl yo, Bondye sèvi, Jezi Kris sèvi avèk parabòl yo, bagay ke nou menm nou sèvi sou tè e sou tè a, poul kapab esplike nou wayòm Bondye a. Poul kapab esplike nou wayòm Bondye a. Epi. M kòmanse fè fèt pou li. Papa a te konsidere pitit sa a ki te yon pitit ki pèdi, epi kounye a li retounen jwenn pitit la fè yon rezolisyon, li di, Sèvitè lakay papa mwen E a viv pi byen pase mwen map retounen lakay papam ankò map retounen lakay papam ankò men map di ou sa chè frèm avèk sèm yo ou menm ki ap tande pawòl sa ilè vrè ke ou ale lwen Bondye ilè vrè ke Ou pa e ou e ou deplase ou detache ou de Bondye. Men, si ou sove tout bon vre, pa kite e two ta bare ou. Retounen lakay Papa ou. Retounen lakay Papa ou. Retounen lakay Papa ou. Paske Papa ou a fè fèt pou ou menm. Ou wè? Papa ou a fè fèt. Pou ou menm. Apre sa, nou gen yon lòt vèsè ankò, se nan Jan chapitre, Jan chapitre 10, Jan chapitre 10, le vèsè 28. Mwen ba yo lavi ki pap janm fini an. Yo pap janm peri. Pèsòn pap janm rache yo nan men mwen. Sa se Jezi Kris ki ap pale, li di ke moun ke Bondye ba li yo. Pèsòn moun pa kapab rache yo nan men n. Ki moun ke ki p ap rache yo nan men n nan? Se Satan Ledyab ki p ap rache yo nan men n. Wè, Satan Ledyab ki p ap rache yo nan men l. Donk se sa k fè ke nou vini avèk kesyon sa a, Èske yon moun sove kapab pèdi? Nan vèsè nan Jan chapitre 10 le vèsè 29 Sa Papa m ban mwen ban mwen an pi gran pase tout, pèsòn pa ka pa ka rache yo anyen pèsòn pa ka rache yo pa ka rache anyen ki nan men Papa a. Li repete menm bagay la toujou. Donk si ou sove m kwè ke ou se yon moun ki ap tann le retour de Christ. Ou pa konn tande gen moun ou di eske ou sove? Li di non, m pa konnen si m sove. Kòman m ka fè konnen si m sove? Si ou sove, ou konnen ou sove wi. Si ou nan manti avèk Bondye, ou konnen ou nan manti avèk Bondye. Si pou w sove, ou konnen ke egzateman ki relasyon ke w genyen avèk Bondye. Ou konnen sa. An nou. Ou menm an ki poko asire si wou sove, an nou, m ap pataje vèsè sa a avèk ou, se nan Women chapitr 8 le vèsè 16. Li di, Lespri Bondye bay lespri pa nou asirans. Se pitit Bondye nou ye. A. Kounye a, si ou sove, ou pa ka pa konnen si ou sove, monchè, machè. Ou pa ka pa konnen si ou sove. Paske, Lespri Bondye ap pale avèk lespri pa ou, pou rann temwayaj, pou ba ou asirans. Ke ou menm ou sove. Huh. Waw. Waw. Ou pale avèk moun nan, ou di, Eske ou sove? Kouman m fè konnen m sove? M pa ka konnen m sove. Non. Depi ke ou sove, ebyen Lespri Bondye ap parle avek espri pa ou pou fè ou konnen ke ou se pitit Bondye ke w ye. Wè, ou se pitit Bondye ke w ye. Donk kounye a, se ki, ki jan yon moun fè vini pitit Bondye? An nou gade avèk mwen nan Jan chapitre premye. le vèsè 12, li di, nan Jan chapitre premye le vèsè 12, Men, sa ki te resevwa L yo, sa ki te kwè nan Li yo, Li ba yo pouvwa pou tounen pitit Bondye. Men kòman ke ou menm ou kapab kwè ke ou se pitit Bondye. Ou wè? Ou kapab kwè ke ou se pitit Bondye. Premyèman, ou dwe resevwa pawòl la. Lè ou fin resevwa pawòl la, kounye a ou kwè nan pawòl sa a ke ou resevwa a. Sa vle di ke ou pral aplike tout sa ke ou konnen pou fè la volonte de Dye. Ou pral fè tout sa ki depan de ou menm. Ou pral abandone tout vye mès ke w te genyen, tout vye vis ke w te genyen pou w kapab vini pitit Bondye. Jodi a, mwen swete ke Pawòl sa yo kapab ede ou pou w kapab konnen kilè ou sove. E si ou nan manti avèk Bondye, se pa se tèt ou w ap twonpe, se pa Bondye w ap twonpe. Paske gen yon jou nou tout nou va gen pou nou parèt Devan tribinal de Kris la. Lè sa a, p ap genyen kachotri, p ap genyen e tout moun va parèt klè devan Bondye. Se konsa, mwen swete ke ou menm ki poko. Gen konfyans nan Bondye. Ou menm ki poko e fè lapè avèk Kris, mwen swete ke pawòl sa kapab parèt ou kapab pran yon desizyon pou fè lapè avèk Kris.

Byen, osinon mal, li te fè antan li te nan kò Kris la. Nou tout nou gen pou nou parèt. Men jijman sa a, se pa yon jijman kote ke ou pral kondane, men se yon jijman. Kote ke ou menm ou va parèt devan kò Kris la pou resevwa rekonpans ou pandan ke ou t ap viv nan kò Kris la. Gran Twòn Blan se moun ki poko aksepte Jezi Kris kòm Sovè yo. Se moun sa yo ki va parèt devan gran twòn blan. Men tribinal de Kris la se sila yo ki Nou tout nou gen pou nou parèt devan tribinal sa a. Paske jijman Kris te gentan pran jijman pou nou sou lakwa. Kris te gentan. pran jijman an pou nou sou lakwa. Donk sa pèmèt ke nou pa p jije ankò, paske jijman pa nou te gentan fèt sou lakwa. Jezi Kris te gentan pran plas la pou nou menm. Jezi Kris te gentan jije nou sou lakwa. Lè nou pale de jijman sou lakwa, Sa vle di ke Kris li menm li te pran fado yo pou nou. Fado ke nou pa t kapab pote yo, Kris te pran yo pou nou. Se sa k fè, nou tout nou va gen pou nou parèt devan tribinal de Kris la. Genyen genyen diferans antre tribinal de Kris epi gran twòn blan. Lè w parèt devan gran twòn blan, E ou parèt devan Bondye. Ou parèt devan Bondye. Men, lè w parèt devan tribinal de Kris la, sa vle di ke kounye a, ou pral resevwa rekonpans ke ou te fè byen, ke ou te fè mal. Ou pral resevwa rekonpans ou pandan ke ou te nan kò Kris la. Pandan nou ap pale de kò Kris la, tout moun ka fè yon bagay pandan ou nan kò Kris la. Gen moun, tout moun kapab pataje la pawòl de Dye avèk yon moun. E pa fòk se preche pou preche, pou tande la parole de Dieu. Li pa fòk se se anseye pou anseye. Men, di yon moun Kris ap retounen, li bezwen chanje lavi l, sa se kèlke choz. Ou epanye moun nan pou l pa al brile nan lanfè. Ou epanye moun nan pou li pa ale pase letènite li nan lanfè. Donk, kot sa ke yon moun pa ka fè la a? An, pou di yon moun Kris ap retounen, ou bezwen chanje lavi ou? Èske sa a yon bagay ki twò grav pou ou menm pou di? Ou konnen, youn nan rezon ki pèmèt ke nou pa kapab pataje lapawòl de Dye avèk moun, se paske lè yo rantre nan konvèsasyon yo, ou antre ladan l, e tout sa ke y ap fè, ou fè l tou, Donk kounye a avèk ki odasite pou al pale moun nan de Bondye? Pase yon limyè, ou se yon limyè. Yon limyè pa ka klere anba tab, ou pa ka mete l anba tab pou l klere kay la. Se sou ki sa pou mete li? Se pou mete li sou tab la pou l kapab klere tout anndan kay la. Mwen swete ke pawòl sa yo yo va fè yon efè nan lavi ou. E si ou potko konnen Bondye, nou nou ankouraje ou pou w kapab chèche konnen Bondye. Nou ankouraje ou pou ou kapab fè Bondye konfyans. Ou menm an ki te gentan kretyen e ki te yon kretyen chanèl, ebyen nou ankouraje ou pou pran yon lòt direksyon. Paske nou tout nou gen pou nou parèt devan gran twòn blan. Se te zanmi ou, frè ou. E Pasteur Mardy nou swete ke le Senyè li kapab ouvri kè ou pou pawòl sa kapab rantre nan ou menm afen ke nan dènye jou a pou pa pral jije devan gran trône blan men pou pral rantre e nan tribinal de Kris la, kote ke ou va resevwa rekonpans. Ke Bondye beni w aswè a.